Ok zanmi m yo, jodi a zanmi nou vini avèk yon lòt videyo pou nou. Videyo jodi a se, yon mas nou pral fè. Pou vizaj nou, ou menm ki gen yon vizaj gra, ou menm ki gen yon vizaj ki gen bouton. Lè vizaj ou gen bouton, se wout pou pran swen l. Bon, lè vizaj ou gen bouton, pito, pito ou jis pede itilize dlo nan vizaj ou, Pou netwaye l ke gen de pwodui ou mete ladan l. Sa nou pral itilize la, lalwa tout moun konnen l. Nou konnen lalwa nou gen vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin B12. Nou konnen tou, nan moman sa la, tout moun itilize la lwa. Tout moun itilize la lwa. Kit byen kit mal, ou itilize l. Nou pral pran la lwa, nou pral itilize l ansanm avèk blan ze pou nou fè yon mask pou nou mete nan vizaj nou. Lè nou fin mete l, n ap fè 10 a 15 minit, apre sa pou nou rense l. Sa k fè m di 15 a 10 minit, ou pa ka kite l fè plis. Paske ou wè lè w fin fè melanj sa, ou mete l nan vizaj ou. Wap santi gon travay ki fèt. Tankou ou gen fi ki gen vizaj yo ki gen po. Lèm di po wap gade la yo toujou gen ti twou ti twou. Sa se po a ki ouvè. Ou ka itilize lalwa. Ou pa bezwen ap bouche l avèk poud. Humm. Itilize lalwa. Menm ke w pa mete ze a, itilize lalwa o fi a mezi l ap fèmen po yo. Melanj sa, ou pral itilize la, gade. W ap santi gon travay k ap fèt. Lè travay sa fin fèt. Ou rense vizaj ou, apre sa, ou kite vizaj ou konsa. Ou pa pral rense l avèk savon, ou just rense l avèk dlo. Apre sa, wa ban m repons. Ann ale pou n wè kòman melanj lan pral fèt. Ok zanmim yo jodia mwen vini avèk yon lòt video pou nou video jodia se yon mas lalwa avèk ze men ze a nou pap pran joun ze a nap pran blan ze a blan ze a nap melanjel avèk la lwa blan ze a li vreman bon pou nou menm medam yo. Mesye yo tou paske mwen wè gen gason ki gen vizaj yo ou wè chak sou kote vizaj yo gen twou. Donk. Mas sa ap ede nou, fasyal sa ap ede nou paske tankou lè medam yo renmen fè fè makiyaj sitou moun ki gen vizaj gra yo, blan ze a l ap ede vizaj lan, po yo l ap ede yo fèmen paske Ou konn wè moun nan lè lap fè makiyaj li jis kòm si tankou pede mete poud pou l bouche yo li pa li pa rekòmande. Donk ou menm kap gade videyo sa kounye a la bay l on like pataje l avèk on zanmi w. Ou gendwa pa gen on vizaj gra epoutan gon moun ou ki gen on vizaj gra. Sa se ze nou. Na pran blanch lan sèlman. Na kite joun nan. Sa se la lwa nou, nap jis pran mòso ladan. Paske, mwen pa bezwen tout. La lwa deja lave. Se jis on mòso map pran jis poum fè fasyal la ou byen fè mas la. Ou ka koupe l ou ka fin kale nèt ou graje l. Men mwen menm mwen sa pi fasil. Se li m fè. Donk la lwa, nou konnen la lwa gen vitamin A, li gen vitamin D, li gen vitamin C, li gen zenk ladan, li gen manyezòm, Donk, la lwa mwen menm mwen sèvi avèl trè souvan cheve, vizaj, skin nou. Li vin pèmèt ke kounya la nou menm nap melanje, byen melanje. Ou byen melanje, kounya la pou al pase lan vizaj ou. Lè w pase l nan vizaj ou, l ap fon ti kenbe vizaj ou. L ap sere li. Sitou pou nou menm ki gen po yo. Ooh. L ap bon pou nou anpil, anpil, anpil. Nou konprann nou menm k ap gade video sa kounya la. Kouri. Pataje l ba yon zanmi ou di w zanmi w lan. Ou menm ki gen vizaj gra. Ok zanmim yo Mwen pral aplike Blan ze a Ansanm avèk Lalwa Gade kòman vizaj lan ye Vizaj lan pa fre ditou Gade jan vizaj lan ye Premyeman Apre lèm fin pase lalwa Ansanm avèk blan ze a Nou pral gade Kòman ze a ansanm avèk lalwa a fè yon gran diferans. Nou pral mete l la, nou pral kite l fè 10 a 15 minit. Aprè 10 a 15 minit, nou pral rense l. Lè nou rense l, nou pap mete savon, nou pap mete anyen ladan l. N ap jis rense l avèk dlo. Depi m fin rinse l avèk dlo m ap seche l apre sa n ap fè diferans ant vizaj premye fwa avèk dezyèm fwa lè l fin seche n ap wè kòman vizaj lan pwòp an ale Zezi mwen M ap itilize penso a paske la lwa glise pou l pa al tonbe sou mwen. Mwen itilize penso a, sa fèm itilize penso. Sa fèm itilize penso a, se paske lò itilize penso a, tout kote yo jwenn nan vizaj ou. Men si m pat gen penso, mwen tap pran men mwen. Paske la lwa pa gen anyen ki pou sal menm. Blan ze a se ze nou manje a.

Tankou gen moun, jan m te di an, ki gen vizaj yo, li tou lè 2 bò. Li pou gason, li pou fi. Ou konn wè, nan pati sa a la a. la konsa tou lè 2 bò yo ti trou ti trou pò yo ouvè lè pò yo ouvè konsa tankou tankou lè m pran on fi pa egzanp lè fi an ap sòti si fi an pral travay chak jou menm si l fè makiyaj li pase on ti poud ou toujou wè yo. Gen moun nan tou ki gendwa pase poud lan jis poul kouvri yo. M pa konseye w pede kouvril avèk poud, avèk konsilè, ansanm avèk makiyaj. Itilize lalwa. Ou gendwa ap sòti, men lè w vini oubyen le maten lè w gon ti tan, bay vizaj la. Ou annik pou yon moso lalwa ou koupe, nenpòt ti bout lalwa ou pa bezwen yon pakèt ou pran lalwa ou annik pran ni ou pase l si m pa gen ze. Menm ke m te, si w te gen, si gen, si w gen ze a tou li pi bon pou ka kouvri pati sa la a. Ni fi ni gason tou lè de bon. Tou lè de bon. Donk.

Ok. Mwen koman vizaj mwen e? Eske nou wèl? Eske nou wèl? Ou menm kap gade video sa la. Sa w sot gade la, al aplike l. Al aplike l, wap jwenn rezilta. wap jwenn rezilta ok guys video a fini la mèsi ou menm ki tap gade video sa mèsi ou menm ki pral pataje video sa ba yon lòt mèsi ou menm ki pral fè paw la ou menm ki gon vizaj gra akne pwen nwa gon pwen nwa ou gen depi x tan ki pa janm soti malgre lè ou pral domi ou met yon ti krèm sou li Si w lakay ou pa al travay ou met yon ti krèm sou li ou wè l fèt kare la non pran lalwa bon ou mèt pa mete lalwa avèk anyen jis pran yon moso lalwa pase l m garanti w w ap jwenn rezilta mèsi pou ou menm ki pral pataje videyo sa ba yon moun ki pral ede yon moun netwaye vizaj li mèsi pou yon moun ou menm k ap kite yon kòmantè kap dim ou jwenn rezilta donk mwen diw mèsi anpil na wè pou yon lòt video parèy.